Gran pranyen kap domine aktyalite a kote bandi Izo li menm lap fete, lap boule kòb li avèk yon bèl grèd fanm, ebyen lajan nan tout senti, nan tout tèt, lajan ameriken ap simaye, ebyen Izo ap fete, pèp la li menm yap pase mizè anba kout bal, kout katouch bandi, ebyen chèf gang Izo li menm lap fete, lap bwè chanpay avèk gwoup. pal avek an bel grenn fanm ebyen nou pwal moutre ou video an kote ezo ap byen fete epi nou menm pep ayisyen nap soufri avek yo. Ebyen se sa medam e mesye kote nap gade ezo kap byen fete avek an bel grenn fanm sa avek an group li ebyen lap bwè chanpay nan piscine ebyen lot moun yo yo menm yap byen pase dèyè izo lòt chèf li yo yo nan pisin an se dola kap kontwole mezanmi gwo chèn lò nan kou nèg yo ebyen ti pèp la yo nan mizè gad kouman manzè santil alèz paskel se madanm gang li gen kòb lap fete li nan pisin an se tèt chaje medam se mesye kilè nap rale yon souf lòt pwen kap domine aktyalite a kote gen 3 polisye ki mete ansanm ki libere yon chèf gang yon kidnapè yon bandi yo libere l yo fè yon lèt yo siyen kòm se komisè a ki fè siyati epi yo libere l yo pran yon milyon goud nan men chèf gang sila ebyen kote komisè a li menm lè l gade kote li jwenn avèk chèf gang sa kap byen fete sou machin li. kote lap mennen ankèt, kòman misye fè lage, kòman l fè deyò, ebyen lè l vin mete kèk ankèt deyò, kèk envèstigasyon deyò, li vin arive konnen se 3 polisye ki fè siyati, ki fè tout bagay, ki voye nan pakè pou yo kapab libere chèf gang sila. Mezanmi se menm polisye yo kap mete nou nan sitiyasyon yo, kap fè nou pa janm ka moun nan demen, lè w konnen polisye a ap ede w, lè w kouri rantre anba zèl li, ebyen se li menm menm ki arete ou ki mennen ou bay chèf gang nan e sak fè peyi a vin nan pi mal ebyen nan peyi salvador ankò kote prè de pase de 30 lane moun nan pa janm sispann mouri menm jan avè ayiti gang an plis ke pèp lan kote yo gen prè de 3 milyon 600 mil gang an ki etabli nan peyi sa ebyen gon ansyen prezidan ki la ki gen 40 lane li menm li arive arete 2160 gang nan 4 jou ebyen apre li fin arete yo pandan 4 jou sa ebyen peyi a rale yon ti souf an tou piti kote yo pase pwè de 2 jou pa gen yon mou nan ki mouri ebyen tout pèp la leve kanpe yo di se prezidan sa ki ap travay e ki vle travay a kote yo menm ap kòmanse jwenn solisyon avèk gang sila yo. Ebyen lòt pwen kap domine aktyalite a kote nou menm an nan peyi Dayiti nou pap janm sispann an pase mizè kote e prezi e chèf an e Ozetazini mande pou yo kapab mennen ankèt sou privè e Laurent Lamothe plis prezidan Martelly sou afè yon dola senkant la yo mande pou yo kapab konnen enfòmasyon Kòman sak pase yo mande renouvman 1 dola 50 lan pou yo konnen sak pase nan peyi a, kòman sa fè fèt, kòman kòb sa yo fè brile, ebyen pwal gen kouri pi devan la bare yo pway grav, ebyen se tèt chaje medam e mesye, nou pwal fè w viv kèk videyo kap sikile kote gen sitiyasyon kriminèl lòt ka, kote Jouthe Joseph Avili prezidan jovenel moïse li avilil li mete tout sikrè kakachat deyò ebyen se la nou wè politik an ayiti se tèt chaje medam e mesye lè yo te sou pouvwa yo pa janm pale verite se kan yo deyò yo bezwen mennen politik pa yo ebyen se lè sa yo deside reyaji Ebyen medam e mesye se gran pwen sa yo nou vin debat avèw a nou pwal fèw tande e ansyen premye minis lan Joutan Joseph nan deba sila kote li tap esplike sitiyasyon an kòman sa te ye nan peyi dayiti. Ebyen lòt pwen ankò kap domine aktyalite a kote e moun yo ap pale kòman e yo te fè tire sou Anel Belizaire se menm pati pouvwa Ariel Henry a ki arive fè tire sou li ebyen kote Nenel Cassy, André Michel, tout moun sa yo ap byen fete, ap byen pase, yo 5 ans 0 sou ti pèp la, ti pèp la yo menm yo toujou nan mizè, yo toujou ap soufri, ebyen se tèt chaje medam e mesye, nou di ann leve kanpe, ann louvri je nou, ann kale je nou pou nou kapab retire. Ayiti nan sitiyasyon sa li a, se pa ni gouvènman ni lòt nasyon kap vin ede nou retire peyi a kote li ye a, se nou menm pèp ki pou mete ansanm poun leve kanpe, ann leve kanpe, ann mete men nan men, ann ede lapolis ki gen konsyans, ki pa nan gang pou nou kapab rache manyòk ansyen gang sa yo ki nan baz 400 mawozo, ki nan gran ravin, ki nan tout kwen peyi a pou nou kapab leve kanpe avèk kèk grenn polisye ki pa nan gang avèk. kèk grenn nan ti kò lame ki genyen an ki pa nan gang an pou nou kapab dechouke moun sa yo ki sou pouvwa a avèk lòt gang k ap fè aktyalite nan peyi a paske peyi a fin depafini mezanmi yon ti mamit diri ap vann konbyen nou pa ka achte l pa gen travay ti salè n ap touche yo pa ka bay manje menm pou yon jou nou pral di w se pou de jou ni twa jou medam e mesye ann pale E ou menm ki fek moute sou chanel sa ki se kafe pam chou pa bliye abone like epi kite yon komantè pou si ou renmen travay ke nap fè a epi pataje l nan plizyè group pou yon zanmiw yon fanmiw kapab jwenn tout sa kap pase nan mond lan tankou lokal nasyonal e entè nasyonal san pèdi tan nou pral vin avèk video a pou ou kote jout joseph tap esplike koman li avili prezidan jovenel moise.

M fin panse li, lè l geri pou m di l men ekout. Kote w tande men? Pwòch kolaboratè m ka di w prezidan l konn rele m nan telefòn devan yo. A monchè se gwo pale anpil. Se gwo pale anpil e m ap ba w bon, m ap ba w yon egzanp. E se te dènye dezakò m te gen ak prezidan an. Le prezidan m'a rappele un jour, il était super, mwen pa konnen, ipè eksite, enève, bon je l'ai écouté avec calme et patience, patience et puis respect aussi. Sa se le prezidan! Lè l pa tande m nan telefòn nan, PM ou la? M di m la, prezidan. Ou pa di anyen oh. Prezidan ak vitès ou prale la mwen m paka kouri avè w Prezidan sa w gen Non fòk ou revoke direktè FAES la kounyea M di kisa l fè Mesye l Prezidan de la Repiblik Mesye Chatellier Sa se yon egzanp ou pran oubyen se sa l gen Yon egzanp m ap ba w Èske sa w ap di a se te sa la diskisyon Non non non se sa menm Ah ok ok Se te la demand Wi Revoke l kounyea Di Mesye l Prezidan kite m di w yon bagay. Ou konnen m son moun entèg. Wi. Misye entèg. Li dinamik. Si w gen pwoblèm avèk misye, m swete ke l pa politik. Di m kisa misye fè ki fè w bezwen revòke l. Wi, m pa bezwen nan tout sa. Mesye le prezidan, ekoute. W ap revoke direktè a. De tout fason, se ou k nome. Se ou pou revoke. Men fò w di m kòm ou rele l la di m voye l ale, alò ke w konnen byen se pa mwen ki pou voye l ale. M ap anonse l sa yo paske m pral rele l. Men dim sa w gen avèl. Wi men misye pa fè anyen depi 15 22 jou. Humm. Ebyen dakò prezidan. Se mwen k premye minis. Kite m ale rele direktè. J'ai appelé le ministre des finances. Paske mwen se moun ki respekte yerachi. Mwen di l m pral pale ak direktè a. Mwen rele minis afè sosyal la tou. Yo gen bon kominikasyon.

Pè m pa gen kòb. M di li achte kredi men. Misye di men dwe founisè yo m pa ka peye. M di ekout, pote yon rekèt pou mwen kounye a. M di nou son moun ki dinamik hein. Misye rive sou mwen nan 30 minit, m pa konn kote l te ye. Avèk yon demand de 120 milyon de goud. Mwen rele minis finans lan ankò, l'actuel ministre des Finances, c'est un frère encore, Boisvert. Patrick Boisvert.
Patrick Boisvert, quelqu'un de correct. M di l, écoute frère, alors misye toujou gen balans l ap fè paske l pa gen kòb nan men l, peyi a pa gen kòb mesye. Li di, alors m toujou ap anmède misye, m di misye al degaje w gad nan ti sak la k nan men w lan sa w ka jwenn ban mwen. M di misye m bezwen 120 milyon. Sezim li pap ka banm zanmi m. Mesye fò ou degaje w paske m avèk direktè Fayès sa la fò m pran desizyon an kounya. On est lundi saint. Chatelye chita la nap diskite, diskite, diskite. Bwavè retounen rele m li di m a m pa ka ba w plis ke 70 milyon de goud. M di l banm 80 milyon de goud. Paske m gentan gade sa m ap retire. Pandan m avèk direktè a, lèt la devan m, mwen m kalkilatris mwen nan men m, m ap gade sa m ap retire, sa k pa enpòtan kounye a. Èy nou pa gen kòb. Epi, Boisvert di m l ap ban m 82 milyon de goud. Ndil frère on est lundi saint gon afè pwason kap pale nan lari a bay direktè a kob la poul fè sa lap fè a tanpri epi rete gon 10 milyon de goud mande direktè a sa ou pral fè a 10 milyon de goud sa paske mwen m jwe jè yo kòm on bon père de famille misye di map pral fè sa transpò sesi manitansyon mdil le prezidan ora inogire mawion. Nan 10 milyon de goud sa fòw bay manje tou nan inogirasyon Marion pral gon fwa okap fòw bay manje tou Misye dim kèt Misye PM ou deja retire sou kòb la mdi pa plenyen non se sa m genyen e sa avèl pou viv. Donk ou rezoud pwoblèm nan. M rezoud pwoblèm nan.
Le prezidan ma aple. M tande yon jounalis lòt jou kap di wi m te mande prezidan kòb non. Se prezidan ki gendwa ki gen pou mande m kòb. Se li pa le mond a lanvè. Non, se ou k ap bay kòb. Vwala, le prezidan pa siyen sou anyen, se mwa ki jè l'administrasyon. Le prezidan m'a aple par la swit e m ap ekskize tout jounalis nan peyi a pou sa m pral di a. PM, mwen nan yon reyinyon la, nou bezwen 80 milyon de goud pou nou bay de jounalis.

Misye di wi men ou pa konnen gouvènman nan sitiyasyon difisil misye ekout mesye l prezidan ou bezwen ba yon moun yon kòb pou l di w bèl gason vant ou gwo non prezidan ou pa bèl vant ou pa gwo vant ou pa gwo ou chèch ou chèch bon kòmsi w te la paske lè l ap monte monte monte m toujou chèch yon boutad pou m kalme m di w mèg prezidan. Wap peye nèg pou yo di w gra. Ou pa gra. Yon bagay se gra se dèt piblisite bagay sa yo. On sait jamais. Epi monchè, monchè se aprè m fin demisyone mwen rann mwen kont. ke yo tap tann kob la vre.
Donk tu te fais des ennemis? Ah oui, e m di prezidan m pap bay kob la. Mardi m pa al nan biro. Misye rele m m pa reponn. Paske m pap bay kob la. Epi lè kòb la m pa sonje si se mèkredi si se sa non samdi samdi mèkredi demi jounen direktè a pa gentan pran kòb la jedi a aple lè founisè pou m di tanpri vann misye kredi nou mèt vann yo e se sa m te genyen kòm fyète leta pa ka achte kredi men je pran mon telefòn japèl un founisè epi m di l livre pou mwen. Epi yo livre. Epi se konsa misye prepare rasyon sèch, kit, de bagay konsa, m pa konn bagay yo twò byen, finanse restoran, de bagay konsa, epi bagay yo ap mache. Epi il a reçu l'argent le samedi, paske yo di yo pap pran chèk, se kach pou yo pran, je fè lè demarch pou m jwenn kach nan men lòt founisè ke m konnen, pou direktè Fayez la ranbouse pa la suite. Men kòb sa prezidan Manzòs li te konnen w gen kòb se kòb sa l te bezwen ou byen? A, ekoute. Li te konnen w gen kòb la? Li pa t konnen m pa gen kòb.
Non kòb. Kòb la. Kòb.
Se pou Fayès.
Wi se 80 milyon de goud. Men m te di l m rezoud pwoblèm nan m ap bay Fayès 80 milyon de goud la.
Men li tèlman pran presyon pòdyab paske. Sa k ap ba l presyon konsa?
A non moun ki otou de li ki te bezwen kòb la tou. Se grav wi fok Donk ou di ke kob sa a fèw ou fè des ennemis? Ah non m fè des ennemis le prezidan sè fache li bay konsa li di mesye le prezidan je suis desole m pa konn poukisa wap bay kob la ok pran kob la. nan bidjè w paske le palè nasyonal a un budget que je gerais en ma qualité de ministre de la planification. Tu pouvais aussi tenir tête comme ça un peu. Ah non! Ah non! Pa avèk un pa un prezidan. Kèlkeswa prezidan, m ap kenbe tèt, depi m gen rezon. Ou panse se yon lajan ki pa ta pral itil anyen, selon ou menm? Li pa gen anyen l t ap itil, tou kòm tout lòt yo pa konn itil anyen. Kite m di nou, m plen lòt enmi toujou. Si w tande yon moun joure m, se pou afè lajan. Ah bon? Bien sûr, paske m pa sèvi yon lòt dirijan.
Comment voulez-vous ke chak pwen nan Pòtoprens gon moun ki pou finanse limen kawotchou, son antrepriz, moun nan ka depanse 200 goud pou l boule kawotchou a, epi peyi a cho nan men l.

Paske yo konprann, yo t ap vini pou yo te vin foure men, epi mwen menm m ap siyen pou yo, epi y ap pran lajan, epi apre se mwen k pral gen pou m al pale nan Kou Siperyè dè Kont pou sa, epi repitasyon m gate. Pa gen sa.
Pa gen sa. Èske w pa kwè ke yon desizyon konsa te kapab mete laprès, antouka, mete jounalis sou do,
lè w bloke. Men ki mele m?
Non men sa te fèt tou. Jounalis yo leve deyè yo. A bon? Si w tande nouvèl, m pa p bezwen site, men gen radyo k di menm ke m gen 80 milyon goud nan men m. Donk se de kòb sa?
E kòb la.
Se du serye. E si w tande moun ap joure m, se pou sa. M kwè m tande yon bagay konsa, m pa sonje ki kote, men m kwè m tande yon bagay 80 milyon de goud. Byen sur. Si moun nan mande mwen menm Joseph Jouthe, 80 milyon de goud. Map chèche chekye mwen map gade tat kont mwen pou m gad konbyen m ka ba ou men kòman voulez vous ke antan kòdonatè map foure men nan lajan leta ba ou an veux tu en voilà kisa ki baw dwa pou sa ou te mande m yon egzanp mwen ba ou. Pa egzanp, 2 entèvansyon kou te fèt, lè m gade pral gen kolateral, m di Mesye le Prezidan, vous allez endosser les responsabilités pou sa. N ap al tounen e peye m, ou depi lè w antre w antre ak lèt demisyon w,
ou pral demisyone,
èske jou w demisyone a se jou sa a ou te pran desizyon, èske se sou yon kou tèt oubyen èske gen yon bon moman deja ou te panse al demisyone, e pou ki rezon? Ekoute.
Malerezman prezidan an mouri, m pa ta ka, m pa ka jwenn ni. Men le prezidan me dizè toujou ke le palè nasyonal se la mezon de lisifè. Chak lè m kwense, mwen avèk li nou nan gwo diskisyon pou yon desizyon ke l oblije pran, mwen m di l m pa p mache ladan l. Epi li di m, PM, le Palais National c'est la maison de Lucifer. E san m pa egzajere, m panse li di m sa omwen yn santèn de fwa. E gon fwa m di l, Prezidan, si se la maison de Lucifer, pi gwo dyab la se ou pou l ye. Vous êtes chez Lucifer. Si se ou k prezidan. Se ou kou dyab la. Paske m tande te gon pale anpil wi prezidan yo di se te yon pwopriyete men ekoute. Se te sèlman pran pwopriyete a nan men yon moun epi pou y al itilize l lòt kote. Èske ou konprann? E mwen sonje gon lidè politik ki te trete yon seri de moun de apôtres de l'apocalypse. Je n'avais pas compris! Je n'avais pas compris! E kès ki an rezilte? A men se sa!
Yo pran malere a. Paske mwen menm mwen fè tout bagay prezidan an. M fè kou pou li sou la sosyoloji, sou la sosyoloji ayisyèn, la sosyoloji politik. Tout bagay pou m eksplike l. E dènyè diskisyon ke m te gen avèk li, ke w konnen. Mwen di l, Mesye le prezidan, ekoute. Li di, Non. Lè m di l m ap fò m ale, prezidan, fò m ale tanpri aksepte pou m ale. Paske je n'en peux plus. Et il m'a dit, Mon frère, écoute, se pa sa ou te pwomèt mwen. M di, Ki sa m te pwomèt ou? Non ke nap fè wout lan ansanm di wi. Je n'ai pas la compétence paske m pat fè 22 mwa kanpay avèw, de tout fason kijan m ta fè fè 2 mwa kanpay avèw la? 22 mwa? M son antreprenè m plen bagay pou m fè alò fòm ta yon anyen a fè pou m ta fè 22 mwa ap fè kanpay alò ke mwen m pa kandida.

Dènye clash antre mwen avèk Mesye Libérus. Li pa t clash.
Li pa t clash. E m te reponn Nouvelliste, Le Président c'est le chef de l'Etat, moi même je suis le chef du gouvernement. Mesye Libérus se te yon, m pa renmen itilize mo subalterne, se te yon subordonne. M pa gen pou. Yo menm rapòte ke nan Konsèy dè Minis ou te pratikman mete Libérus nan wòl li. Se pa premye fwa m fè sa.
Li te atake. Le gouvernement de Seyan et ou ka mande le premye minis Seyan quel comportement que j'ai eu parce que premye minis Seyan te preske Ou te minis lè sa? A m te minis an dwa
e m sonje gon yonn nan minis yo ki vin pou pale m di l fèmen bouch ou je parle au nom de tous les ministres parce que c'est ton sousou e si gen Ou gen minis sousou tou?
Ah bien sûr si gon kalite m pa renmen nan moun se sousou. Vous êtes un homme! Se sak fè fò moun ou travay pou fè kòb met nan pòch ou, mwen envite nou 2 jèn sa yo, travay fè kòb fè kòb! Pase gon lè wap rive ou pap ka ou pap gen fòs de travay la ankò men wap genyen grandè ou, diyite, dignité paske le prezidan menm pa di yon jou apre yon gwo diskisyon lakay li epi l di m PM ou konn sa m renmen lakay ou otonomi w.

Ki dènye bagay nou fini an? Pa egzanp, desizyon pou di bon m ale a, paske m konnen w te gen yon diskisyon jou swa sa a, èske w pare, menm si w pa di tout bagay, pou ta di sou ki pwen de dezakò ou deside w bon fwa sa a m prale?
Ofèt, èske n te nou te gen yon dezakò nouvo? Non. Nou te plen dezakò. Pa egzanp, m pa janm padone entèvansyon ki te fèt nan Vilaj de Dye.

Operasyon sa nan Vilaj de Dye. Vilaj de Dye atake edh pou yon istwa yo te ekri mande yon kòb pou yo te feyton fèt anba m pa konn ki fèt li te ye epi le directeur nan pa reyaji epi yo vin tire sou edh kòm yo te fè yon dezòd nan jeskyo deja. Mwen tou kole yo ansanm. J'ai appelé dans CSPN, on a pris la décision de protéger batiman yo ki anba, c'est-à-dire GESC yo, PDH, Théâtre National, pou mesye yo pa vin fè dezòd. Men, ekoute, mwen son premye minis. Mwen gon sèvis dentèlijans ke pèsonn pa genyen. Paske se pat sa leta peye yo non m te genyen. Je suis un homme de terrain, m travay anpil kote deja, m gen anpil moun nan peyi a. Mwen konn sa k gen anndan Vilaj de Dye. Paske yn geriya urbaine. Ou pa atakel konsa.
Si nap gade Venezyela avèk Ayiti, Venezyela emèje, Larisi pa domine l. Men si nap gade Etazini ki antre la an 1915, ki ap domine n, li vòlè rezèv dò n, li touye Chalmay Peral, li mete pye sou kou n. Etazini devlope. Kijan w fè konprann Ayiti antanke manm fondatè l onu, An 1945, Ayiti voye èd bay Lagrand Chin ki te nan mizè. Jounen jodi a, gade Ayiti nan mizè li ye. Yon plat aleken liks pou yon jèn anndan geto. Kijan w fè konprann yon plat aleken 15 dola, yon jèn ki lekòl wi, lè l leve l pa ka manje? Men se sa tris wi men. Drapo Larisi sa a. Se pou nou di, nou vle Lawousi vin vini anndan peyi a pou n vin rezoud pwoblèm ensekirite sa. Paske pwoblèm ensekirite a ak gang sa ki gen anndan peyi a Etazini konplis. M pral fè nou konprann yon bagay. Ki jan m fè konprann? Depi se pwoblèm dwòg, depi dwòg la pa pase Etazini, yo kouri entèveni. Yo arete Guy Philippe pou kesyon dwòg. Yo arete plizyè moun pou kesyon dwòg. La cia se youn nan sosyete sekrèt ki genyen ki gen yon ansanm de enfòmasyon nan Amerik Latin nan. Nan venteyinyèm syèk yon prezidan mouri lakay li, asasine, jiska prezan la cia pako ka bay moun otè entèlektyèl la. Kidonk, Etazini konplis nan sa k ap pase nan peyi a. Alò, ankèt sa k ap mennen an, nou pa vle, se cia. FBI ki pou vin mennen ankèt la, paske yo tout se machann dwòg yo ye, pa fè nou konprann yon bagay, èske yo pap fè Jovenel fwote kont pye dosye la, yo te di yo pa rekonèt gouvèneman Maduro, li nan kokayin, li pa lejitim, jounen jodi a, lè yo nan pwoblèm petwòl, men yo voye yon delegasyon al negosye avèk dilè dwòg Venezyela, sa vle di pèp ayisyen nou dwe kale je nou, nou dwe konprann. Nou dwe kòmanse konstwi de lidè sou le plan istorik ki konn valè pèp ayisyen an pou al defann nou pou konn ki moun nou ye. Jounen jodi a nou pèdi fyète nou, n pèdi moun. Yon pèp ap mouri pou yon plat aleken. Jounen jodi a mesye, yon plat aleken 15 dola gen moun ki leve ki fè 18 an sou ban lekòl katre fak ki pa ka manje l. Sa tris wi mesye. Nou dwe leve kanpe wi. Pèp ayisyen an nou ini aba ISA! Viv! La Russie nan de peyi a ayisyen. Ebyen se jann sot tande a kote ti jèn sa yo yo menm yap mande pou larisi vin kapab ede yo nan peyi dayiti yo di yo pa bezwen etazini paske etazini ap maltrete yo pran richès peyi a ale avè y lòt kote ebyen yo menm yo toujou nan soufrans nan mizè pa gen okenn lòt peyi ki ede yo pote sekou yo di etazini rache mòyòk li bay tè nan peyi a pa yo pa mande sekou y. Yo mande sekou Larisi ki gen prezidan ki ladan nan ki rele Vladimir Poutine. Ebyen lòt pwen kap domine aktyalite a mezanmi eske nou dakò oubyen nou pa dakò ak sa jèn sa yo ap mande a ebyen nou diw kite sa nan yon kòmantè. E si tout fwa ke ou ta gen yon anons ou ta vle fè pase yon piblisite biznis nenpòt sal te ye a ebyen pa bliye kitel nan yon kòmantè epi nap kontakte w pi vit ke posib pou nou kapab pale pou nou kapab konn kijan pou nou kapab fè sa, kòman nou kapab aranje sa. Ebyen, n ap di w babay a la pwochèn, rete konekte pou nou avèk an plis yon lòt videyo. Pa bliye abòne, like an, epi pou kapab jwenn tout sa k ap poste sou paj Facebook sa a ki se Café Pam Show. Ebyen, nou di w babay a la pwochèn pou yon lòt videyo.